Jimmy ti makak nou konnen ke se te ebyen gwoup gang ebyen ki tap opere ebyen o nivo de la boule ebyen nap di w ke foto sa ke w pral gade la Jimmy ebyen se misye yo enstale nan zòn fesa ebyen se misye k ranplase ti makak ebyen nèg ti makak yo repran plas yo ankò ebyen e jounen 5 novanm lan anlè zòn la boule yo plizyè nèg ranfòse baz la ankò nou raple n ke lapolis te kraze sa lè yo te touye ti makak Ebyen ann gade figi toro sa a nou ap gadel byen ebyen se misye yo enstale nan fil sa a la ebyen se nan dat ebyen 5 novanb ebyen misye se anlè zòn laboul ebyen yo plizyè nèg ki ranfòse baz la ankò. Le gang de Ti Makak repran sèvis a Fessah Taraz

E kite ansyen m kwè se ansyen enspektè oubyen nouvo ansyen ok ansyen responsab dòk Tomasen an e moun Tomasen mande pou Lekont e ki se enspektè jeneral degaje w fon ankèt sou enspektè Kadè ok se sa moun Tomasen mande ann ale avèk Cliff paske gen anpil done k ap vin jwenn mwen la a dòk sou kesyon sa k ap pase dòk nan FESA e nan FESA madam mesye dòk nan zòn Tomasen E vreman donk popilasyon panike e an ale ou jwenn ou jwenn klif e galèt. Wi wi e klif deja sou li. Ok e sa enfòmasyon alò fòk mwen di w ke gen anpil enfòmasyon kap vin la paske gon pati nan enfòmasyon ki ta fè kwè ke son batay ki gen anndan lapolis la menm avèk enspektè Kadè e ki li menm Kenscoff gen de moun anfèt gen de moun ki kwè ke E tout sa ki la a son bagay ki ki ki planifye, konkokte kèlke pa e ki ta gen rapò avèk Enspektè Cadet. Ki enfòmasyon ke w gen ou menm, Glyph? Sa k ap devlope ant Kesco Fela Boule la, li pa yon koensidans. E dayè, le chèf de de la koalisyon Viv Ansanm te anonse l. E yo te di depi se kote pa egzanp ke se pa bandi ki bay li, se pa bandi ki remèt li Se lapolis oubyen se brigad ki fòse pran l, l ap toujou an gè e y ap toujou reprann li. Se te lè deklarasyon de Babekyou, e nan plizyè live li fè l di, kèlkeswa kote yo pile, depi se pa lapolis ki bay li, depi se pa depi se pa bandi k bay li etsetera se yo menm k rive l y ap pran l. Il parait ke se menm sitiyasyon an ki rive nan Laboul pandan kòmansman semèn sa a e jiska yè swa kan pil katouch ki t ap tire nan espas fi sa a andan Laboul 12, yon seri lòt zòn ki debouche jiske vè Tomasen 32. Mwen gen 2 temwanyaj ki vin jwenn mwen, 2 moun ke m gen ki andan an, men tou se 2 moun ki te kouri kite vil, ki rete anba lavil, ki al rete andedan an. Gen yon lòt moun ki kouri kite Kenskòf ki t al rete nan zòn Tomasen 32. Tout moun sa yo ankò yon fwa konfwonte avèk menm senaryo sa a, yon senaryo de gè, men se pa yon gè kontre lapolis oubyen se pa yon gè, kòm m ta di sa la a,

E lè pou yo te fè operasyon ti makak lan, te gen anpil mèsenè ladan l, genyen ki te pase pa anlè Belo, gen lòt ki te pase pa Thomas 732, genyen ki te pase pa Laboul pou yo te fè operasyon de degèpisman sa. Men depi lò, zòn nan te rete kèlke peu dezèt pou lè bandi zame. Ou gen popilasyon sivil la sèlman ki t ap sikile nan tout espas sa yo, puiske lapolis te fè yon travay ekstraòdinè pou te mete yo deyò. Sepandan, apa kestyon operasyon an, Il y a aussi une question de consolidation des espaces. Konsolidasyon espas yo se fòseman brigadye ki fè li nan zòn sila yo. Gen yon gwoup brigadye oubyen yon gwoup otodefans ki trè pwisan andan an, ki dirije pa le pwisan Toto, e le pwisan Toto, e tout moun konn Toto, Toto, Toto Grannèg, lè w di Toto, lè w di Jacques Toto, etc. Se Toto sa a, gen anpil nèg ki nan sekirite misye. e ki tou jwe wòl de brigad de vijilans nan espas sila. Gen anpil eleman de enfòmasyon ki rapòte ki fè kwè ke gen anpil nèg ki konn ap bay sekirite nan espas sa yo se te nèg tou ki te a en sèten moman nan gwoup, pa nan Viv Ansanm, men si w sonje a en sèten moman te genyen Jepep Jenèf. Jepep te toujou anfas Jenèf. Mete nan Krisla Se selon eleman de fòmasyon ke nou genyen disponib, li te gen yon pil nèg li ki t ap goumen anfas nèg Babekyou oubyen anfas nèg Izo yo ki te konn toujou monte lagad andan. Ò, Ti Makak se te nèg Ti Lapli l te ye, se te nèg Izo l te ye. Donk, Ti Makak te fòseman anfas Krisla, piske Krisla t ap goumen, selon enfòmasyon yo, nan bò Toto. Ebyen sa vin rive ke lè w vin genyen kowalisyon viv ansanm lan ki vin fòme, kounye a pa gen bandi Jpèp Jenèf ankò, ou vin genyen kowalisyon viv ansanm, sa vle di tout bandi yo travay pou yo menm, tout bandi yo travay nan avantaj bandi yo. Ebyen se sa k vin rive la a, ki vin fè ke menm sekirite ke yo te konsidere a en sèten moman kòm brigadye andan yo, yo vin fonn youn nan lòt e ki vin ba n sa n genyen la kòm reyalite. Donk sa k ap pase andan laboul la, Non sèlman gen yon sèten koensidans avèk sa k ap pase Kenskòf la, piske se menm nèg Vyansan yo, piske yo bezwen pran vil la nan sentiwon, lè w gen yon gwoup nèg ki nan Belo, ou gen yon gwoup nèg ki nan Mòn Kavri, ou gen yon gwoup nèg ki nan Madlèn anfas Tomasen 52, ou gen yon gwoup nèg ki anfas Tomasen 32, ou gen yon gwoup nèg ki anfas Laboul 12, ou gen yon gwoup nèg k ap eseye kontounen Kenskòf la pou al pase pa dèyè pou pran zòn Mawotyè. Jimmy Timakak, nou konnen ke se te ebyen group gang ebyen ki tap opere ebyen o nivo de la boule ebyen nap di w ke foto sa ke w pral gade la Jimmy ebyen se misye yo enstale nan zòn Fesa ebyen se misye ki ranplase ti makak ebyen nèg ti makak yo repran plas yo ankò ebyen e jounen 5 novanm lan anlè zòn la boule yo plizyè nèg ranfòse baz la ankò nou raple n ke lapolis te kraze sa lè yo te touye ti makak ebyen ann gade figi towo sa Nou ap gade l byen, ebyen se misye yo enstale nan fil sa a la, ebyen se nan dat, ebyen 5 novanb, ebyen misye se anlè zòn Laboul, ebyen yo plizyè nèg ki ranfòse baz la ankò. Le gang de Ti Makak repran sèvis a Fesa Taraz, la popilasyon è panike. Ann ale dabò avèk Cliff, men dosye sa a se yon dosye tèt chaje wi. Moun Tomasen la ape mande, ap mande la donk pou Leconte. E enspektè jeneral la pou l fè fè tout sa l konnen chèche enfòmasyon sou enspektè enspektè Kadè ok e ki te ansyen m kwè se ansyen enspektè oubyen nouvo ansyen ok ansyen responsab dòk Tomasen an e moun Tomasen mande pou Leconte E ki se enspektè jeneral degaje w fon ankèt sou enspektè Cadet ok se sa moun Thomassin mande ann ale avèk Cliff paske gen anpil done kap vin jwenn mwen la donk sou kesyon sa kap pase donk nan fesa e nan fesa madam mesye donk nan zòn Thomassin e vrèman donk popilasyon panike E an ale ou jwenn ou jwenn Cliff e galèt. Wi wi e Cliff deja sou li. Ok e sa enfòmasyon alò fòk mwen di w ke gen anpil enfòmasyon kap vin la paske gon pati nan enfòmasyon ki ta fè kwè ke son batay ki gen anndan lapolis la menm avèk enspektè Cadet e ki li menm Kenscoff gen de moun anfèt gen de moun ki kwè ke E tout sa ki la a son bagay ki ki ki planifye, konkokte kèlke pa e ki ta gen rapò avèk Enspektè Cadet. Ki enfòmasyon ke w gen ou menm, Cliff? Sa k ap devlope ant Christophe e Laboul la, li pa yon koensidans. E dayè, le chèf de de la koalisyon Viv Ansanm te anonse l. E yo te di depi se kote pa egzanp ke se pa bandi ki bay li, se pa bandi ki remèt li Se lapolis oubyen se brigad ki fòse pran l, l ap toujou an gè e y ap toujou reprann li. Se te lè deklarasyon de Babekyou, e nan plizyè live li fè l di, kèlkeswa kote yo pile, depi se pa lapolis ki bay li, depi se pa depi se pa bandi k bay li etsetera se yo menm k rive l y ap pran l. Il parait ke se menm sitiyasyon an ki rive nan Laboul pandan kòmansman semèn sa a e jiska yè swa kan. pil katouch ki t ap tire nan espas fi sa a andan Laboul 12, yon seri de lòt zòn ki debouche jiske vè Tomasen 32. Mwen gen de temwanyaj ki vin jwenn mwen de moun ke m gen ki andan an, men tou se de moun ki te kouri kite vil, ki rete anba lavil, ki al rete andedan. Gen yon lòt moun ki kouri kite Kenskòf ki t al rete nan zòn Tomasen 32. Tout moun sa yo ankò yon fwa konfwonte avèk menm senaryo sa a, yon senaryo de gè, men se pa yon gè kontre lapolis oubyen se pa yon gè, kòm m ta di sa la a,

e lè pou yo te fè operasyon ti makak lan te gen anpil mèsenè ladann genyen ki te pase pa anlè belo gen lòt ki te pase pa tomas 32 genyen ki te pase pa laboul pou yo te fè operasyon de degèpisman sa men depi lò zòn nan te rete kèlke peu dezèt pou lè bandi zame ou gen popilasyon sivil la sèlman ki tap sikile nan tout espas sa yo puiske lapolis te fon travay ekstraòdinè pou te mete yo deyò sepandan apa kestyon operasyon an. Il y a aussi une question de consolidation des espaces. Konsolidasyon espas yo se fòseman brigadye ki fè li nan zòn sila yo. Gen yon gwoup brigadye oubyen yon gwoup otodefans ki trè pwisan anndan an ki dirije pa le pwisan Toto, e le pwisan Toto e tout moun konn Toto, Toto, Toto Grannèg, lè w di Toto, lè w di Jakè Toto, etc. Se Toto sa a, gen anpil nèg ki nan sekirite misye. e ki tou jwe wòl de brigad de vijilans nan espas sila. Gen anpil eleman de enfòmasyon ki rapòte ki fè kwè ke gen anpil nèg ki konn ap bay sekirite nan espas sa yo, se te nèg tou ki te a un sèten moman nan gwoup, pa nan Viv Ansanm, men si w sonje a un sèten moman te genyen Jepep Jenèf. Jepep te toujou anfas Jenèf. Li te nan Krisla, se selon eleman de enfòmasyon ke nou genyen disponib, li te gen anpil nèg li ki t ap goumen anfas.